Salut tout moun e byenveni sou chanel Sibi Ofisyal la Byenke nou tout konnen ke Donald Guegues son jwè ki popilè e ki vreman vreman reyisi nan lavil Jodi a m pote nan videyo sa 10 bagay ou ta sipoze konnen ou ta dwe konnen sou Donald Guerrier. Jis avan nou kòmanse m ap mande w bay videyo sa yon like si w apresye ide a, pa bliye Abòne ak chanèl la si w potko fè sa, Peze ti klòch notifikasyon an yon fason pou ka resevwa yon notifikasyon a chak videyo m lage sou chanèl la. Fè sa kounya paske se gratis ou pap peye yon goud pou sa. San pèdi tan ann pase nan videyo a ki se 10 bagay ou dwe konnen sou Donald Guerrier. Nimewo 1. Premye bagay ou dwe konnen sou Donald Guerrier, Non li se, Wright Donald Guerrier e li fèt 31 mas 1989 nan vil Port-à-Piment. Nimewo 2. Dezyèm bagay ou sipoze konnen ou dwe konnen sou Donald Guerrier se manman li. Manman l rele Manette Guerrier e li fè 3 pitit. Nimewo 3. Twazyèm bagay ou sipoze konnen de Donald Guerrier, Donald Guerrier se sèl pitit gason ke manman l genyen e li genyen 2 sè. Youn rele Lynn Malia Guerrier e lòt la rele Sajin Guerrier. Nimewo 4, Katriyèm bagay ou sipoze konnen de Donald Guerrier, madanm ni rele Zazu Jessica e li fè 3 pitit avèk li. Nimewo 5, Senkyèm bagay nou dwe konnen sou Donald Guerrier, 3 pitit li fè ak madanm li an, se 2 pitit fi, yon pitit gason. Premye pitit li an se yon pitit fi, e li rele Emila Guerrier. E dezyèm pitit li an se yon pitit fi ankò, li rele Chloe Sevin Guerrier. Twazyèm pitit Donald Guerrier an, li se yon pitit gason. Li rele pitit gason sa a Junior Donald Guerrier. Nimewo 6, Sizyèm bagay nou dwe konnen sou Donald Guerrier. Donald Guerrier jwe nan plizyè klèb deja tankou Violette AC, jis li te kite l li te arive fè 14 gòl ladan l, e America des Cayes nan ane 2011 pou ane 2013 li te arive fè 26 gòl ladan l, e Wistakrakor nan ane 2013

Setyèm bagay nou dwe konnen sou Donald Guerrier, Donald Guerrier posede anviwon 500 mil dola ameriken. Nimewo 8. Uityèm bagay nou dwe konnen sou Donald Guerrier, Linèt sa nap gade nan zye Donald Guerrier a la, Donald Guerrier te achte l anviwon 980 dola ameriken. Se sa trè trè chè. Nimewo 9. Nevyèm bagay nou dwe konnen de Donald Guerrier, Donald Guerrier se sèl foutbolè ayisyen ki arive jwe nan klèb an euro. Nimewo 10, Dizyèm bagay nou dwe konnen sou Donald Guerrier, Donald Guerrier se yon jwè ki pase anpil anpil mizè avan li arive vin yon gran jwè foutbolè ki popilè konsa, k ap fè it konsa. Ebyen m pral mete yon videyo pou nou wè kijan Footballè a tap esplike janl arive vini footballè ann al swiv avèm ti bout video sa.
Tout moun konnen l, ke m ka di m se pitit sòyèt, men sa ban mwen kouraj pou ke m arive akonpli anpil bagay nan vi m. Paske oparavan Donald Guerrier pat gen moun ki te konnen l. Lè m te konn ap pase mizè, plake nan bouda machin pou m al nan antrenman, m pat konn jwenn kòb paske frè m pat gen pat an mezi e ke sa te vrèman di. Mwen menm se te foutbòl m te renmen. Donk se konsa m te kòmanse jwe nan lari avèk mil mouvman, wè Diogo, yon byen vag. Epi m gen gran frè m ki abite Kanapevè la, ki rele Pikenson Rezo, ki wè m k ap jwe epi li di, li deside vin Pòtoprens avè m pou l vin mete m nan klèb. Epi lè l mennen m nan Resin, te gen yon mèt ki rele Mèt Nè, m pa konn si li la toujou. Epi li di, o misye nèg papa, baba misye ap kapab. Epi li pranm li mennen m nan Violette epi lè m rive Philippe Vob di menm bagay la. Li pako ap kapab. Ooh gade yon ti ti ti a mèg enben ann gade pou m wè sa l ka bay. Epi yo mete m nan yon dekan ki se yon yo mete m nan yon ti game pou m jwe byen epi yo deside fè lisans pou mwen. La ou an 2009? Wi an 2009 epi m kòmanse. M kòmanse jwe premye match mwen m jwe. E se la ou ale san rete? Wi. W ap file?
Wi.
Premye match mwen m jwe kont L'Aigle Noir. Donk se konsa. Jan m sot esplike w la yo pase m se te li te vrèman difisil. E se youn nan sous motivasyon pou mwen menm, pou reyisit Donald Guerrier jounen jodi a paske m te konn soufri anpil. M te konn soufri anpil e dèfwa m konn pral jwe dè match ki trè enpòtan. M konn pa vle panse a sa ki te pase avan men dèfwa m oblije fè l se jis pou m kapab gen yon konsantrasyon. Kòmsi lè w sonje kote w te ye, kote w ye jounen jodi a e kote w vle rive donk ou sipoze. An di ou vire paj la, ou kòmsi ou retounen nan leson w te ye avan, pou w wè, pou w konpare kote w te ye avan e reyalite a kounya. Mèsi avèk ou menm ki li video sa jiska la fen, pa bliye abòne ak chanèl la siw potko fè sa, peze ti klòch notifikasyon an yon fason pou ka resevwa yon notifikasyon a chak video nou lage. Tchaw tchaw nap rewè ankò nan yon lòt video bang bang.